Tchuiss promo.
Sa k ap fèt, sa k ap fèt? Nan yon Twitter Space ki t ap fèt, Fantom pale ak pi fò chèf bandi yo. Li reponn kesyon de sa yo akize kont Da Gana a. Li pale ak Bob C. Li pale de Big Fa, de Biggy Stall, de Max Flow, 2 master brain li bay mechanste respè a e li di Wendy pi fò ke mechanste yo te mande l eske lap janm alèz ak Wendy ann tande ansanm jan l te reponn. Kil trankil fara trankil trankil. Feyby menm li konprann feyby li konprann kitem pale baby baby baby baby stop can you stop
can you stop. Ah Aden. Map voye w mesaj bay tout neg. Kom wè lem fè live yo di a moun sal men m renmen byen a moun sal pase son moun sal mwen ye. Men m fè diferans mwen de moun pwop ki sot yo ki pa konn li ki pa konn ekri yo. M fyè deske m byen a moun sal. Man, sel pwoblem m gen avek tout jenès, tout geto. Iska. Jimmy Babekyou. Izo. Kris frèm. Bougòy. Ti lapli. Ann goumen pou Ayiti chanje non pou Fantom vin jwe pou nou non. Kounye a nou panse nou pral di m vin jwe pou nou m pral jwe pou nou? M pap vini. Kounye a nou bezwen m jwe pou nou? Met grenn nan mouda nou. Si m rachè 10 goud m ap mande nou chak 10 goud. Pase n sanble avè m. Men m pa bezwen gran nèg non. Ou pa wè yo leve tout bagay gran nèg gran nèg yo pou yo tounen Ayiti? Sistèm nan yo tounen ankò. Mwen menm m met la m met chapo m atè Kote m ye a fòm viv pou pitit mwen avèk fanmim. Si nou vle m rap toujou, nou vle tout ayisyen viv byen, nou vle tout moun viv tankou moun, goumen kont goumen kont koripsyon. Si n kite koripsyon ale, li pap bon. Men, tande sa m di nou an. Mwen m pa pè potchay non. E sèl bay Mbappé non. Bondye ap pranm lè poum mouri. Nèg ki vle tiyem tou tiyem. Men tann sekous mwen. Menm nan sèkèy la sekous mwen ap vin fò. M renmen nou tout mesye. M renmen tout ayisyen. Nou ka sa m pa da m pa bezwen tout moun renmenm tou. Mwen m gen poum di mèsi avèk Babenski men Babenski you do so much to me. Ou fè anpil bagay mwen mèsi anpil. Hype. Fè nèg Barikad yo respè pou nou menn. But I'm done because m pa gen, m gen rap nan tèt mwen but m pa gen fizik ankò. M gen 41 an pase m malad. M son moun malad mwen ye. Nèg yo pa konnen. But met grenn. Nèg yo konnen. E pa yo pa konnen, yo konnen. But met grenn nan bouda m pap, ke m mouri an chantan. M mouri an rapan. M mouri sou stage. M mouri nan goumen pou le pèp. M pa renmen pèp, toutan pèp pa renmen m. Men m gade m wè pèp la pa renmen tèt li. M still renmen yo lè yo vle renmen tèt yo. Kòm se moun ki te mouri nan yon vilaj yo di mwen te tiye bon wi e mwen te tiye sa nap fè. Kòm se mwen te chèf lapolis ki te voye yo sa nap fè. M kite Ayiti pou nou pou nou pa manje m. Pitit mwen nan ri Nikola. Nimewo 54. Sa m vle fè an eseye fè m. Ayiti pa m ankò fantom.
Non.
Li pa manti. M ale, m de ale pou 3 jou cheri. M de ale pou 3 jou. M ale pou 3 jou. Lè m gade m wè moun sal, mantalize sal, menm jan avè m kap viv m pa viv la. M bezwen lespri m pwòp, pase lespri m sal deja.
Farah poze kesyon w Nono. Baby Farah, m pa vle w fache cheri. M pa nan kont avè w baby. Mwen koute w.
Come on man, poukisa m pral fache la? Ban m di w yon bagay, e jan w t ap pale talè a, èske se pa paske w konsyan ke ou vin rann ou kont ke lapolis nasyonal pa ka ba w sekirite ki fè ke ou menm ou pale konsa pou mesye yo ke ou menm ki nan ghetto ki tou prè w ke ou petèt vin santi w familyarize w ansanm avèk yo. Ok Farah, lapolis pa bezwen sekirite m non mwen menm. Sekirite m e ghetto l ye wi. Ki lapolis wap pale m la? Gen lapolis? Bon la ap gen lapolis epi yo tiye Jovenel? Dimitri nan la police te ye. Yo tiye Jovenel. E pa mwen yo pap tiye. M pi m pi fye badman ke la police mwen menm. M fye la police ki zanmi m. M pa fye m pa renmen la police deja das da yo fè m anpil abi.
Fantom, ki sa w ka di nou sou dosye Kondagana a, abi ke li di y ap fè l yo nan moman avèk dosye Bon e sa y ap fè l, bon Konda gen dwa l wi. Kòman m pot zam pou yon lè vin desede, sou te m pa vin lafoulivre kou sou mwen m pa tiye w la. Ok e konn da fè pi gwo mal. E konn da fè pi gwo mal nan la polis. Banm ba w egzanp. Ou vle m enimere pou ou? Ou mèt pale. Ba nou ba nou Nèg koze a ki nan bon ti tiye pale. koupe pitit komisè Daniel nan chavann nan ki sa l ye li menm? Kot dwa de lòm te ye? Lòt ki tiye lòt. M pa pral nonmen non. Kote yo te ye? Kounye a, Konda pa, ou konn ki, ou konn sa ti Konda sibi la? Barikad la. Barikad la Konda ap sibi. Oh, m pot zam yon lè vin leve men sou mwen. Ou veye kou nan figi m. Ke tout moun mouri nèt monchè, ke m viv men. Sa vle di nèg la tire kou sou li, Fantom? Of course yes. Waww.
Ou konn tire kou sou moun ki pot zam? Kilè w fè sa? Di m kilè w fè sa?
Kounye a ki kote dosye sa ye Fantom? Eske dosye sa Mwen menm m pa lajistis? konnen anyen. M'en m'en m'en sèl sa m'ap di w. Mhm.
M'ap priye Bondye pou konn dat a vin Sendoming pou l ret lakay mwen. Epi vin chèche l.
Ok. Ou wè a misye lè w antre isi lòt jou a? Of course se kòman mwen wè l la e pa frè m li ye. Ou wè moral li anfòm? Kòman moral li pa anfòm nan? Li vòlè e li te tiye Jovenel. E Jovenel li t ye dim non. Jovenel li t ye? Bon mwen menm jiska prezan fantom pa konn sa misye fè ou konprann sa map diw la. Non men si w dim si mwen mwen al enfòme gèlè Jovenel li t ye bon dim non. Paske mwen menm m tap swiv nan nan medya yo yap di ke Ki nan sa medya? Gen medya Ayiti, gen machann mikwo. Bob se ap ouvè djòl santi kaka l la, li di enough is enough. Nèg anglè pa pale konsa, sa se youn. Kounye a rapè, Konda pa rapè. Konda son nèg ki fè klas mizikal li Sen Trinite. Epa kounya konda nan bay mizik rap. Bob se pa konn bay kad. Patrick Mousty a ki kokorat ki fè sa? Patrick Mousty a yon kokorat li fè sa? Li bay moun nèg mikro, nenpòt nèg sal mikro. Epa Mousty a ki se te kolonn barikad. Sak pase? Kiyès? Epa Mousty a non m di w li fè sa. Li bay, epa Patrick non kont nou. Se salisan yo rele Bob se al bay mikro pou pale yon nèg sal ou ye monchè. Ou pa pale devan moun monchè. Bob se papa mwen menm, se sèl nèg papa lèm fache m fache pase, wè mwen menm, nou ka bat mwen, nou ka tiye m, si nou kapab, si nou kapab. But, pa pale de wap di yo bay rapè, e pa se rapè de nos jours yo kounye a e kokorat yo ye. Ou pa wè Money Mike mouri tout le moun ap ba l glwa, lè yo te chanje Money Mike, ou wè m janm poste Money Mike, m'en l mouri sa non. M pa bay glwa nan lanmò yon gran, menm jan m pa vle bay glwa nan lanmò m.
Fantom te gen yon rapè aletranje k fèk sot sou yon album la, misye rele Big Faa. Se kom si m wè w pa pale de Big Faa anko. Sa Big Faa menm? Sa Big Faa? Sa Big Faa? Ok, sa Big Faa? Big Faa e nèg ki nan po tenis mwen lè m pral jwe basket nan Giants.

Kòb ou bay ou byen love ou bay Bati bway mwen menm se top m bay Tout taget ou m tou monte kote m kanpe avè w Pase pay pou pay m pou m chante avè w Kisa w ye? Sa w ye? Si gon rapè map bay respè etazini la li rele Max Flow Li rele Li rele PJ Da Boss Master Brain Nobody else No one else Sa w ka res nèg yo? Paske m te fè bon jan avè yo. Lè m al Etazini yon pati glwa yo ta ban mwen, m leve figi yo. Kounye a nan yon pati rapè yo. Rapè ki bo? Nan challenge an monte nan yo pa rapè menm. E si yo vle fè lòt challenge State kont Ayiti mwen menm m kanpe m kont mwen kòm Ayiti tout nèg met ansanm. M bwote tout nèg. M bwote tout nèg nèt. Gon rapè Ayiti ki ka goumen avè m tou l rele Mechans-T. M ap di Mechans-T an n fè yon bagay ansanm m plen mouda nan yo pou m wè si yo kapab.

Non Wendy gon gen pa gen Wendy gen kote banm di yon se paw Wendy chante nan beat 1 2 men beat pike devan mechanste ap gaye Wendy rapid Alo alo mechanste rèd amò alo yeah hype yo pale dò. E Wendy gen teknik poul fè hit ou konprann se yon nèg ki gen dwa pran mizik epi li Li fèl fè yon bonm. Se kòm si pandan 10 an. Banm bo m konnen pandan 10 an. Misye toujou lage yon grenn. Tankou misye toujou lage yon grenn kanmenm. Menm lè misye gen yon albòm 20 mizik ou 15 mizik. Men wap jwenn yon grenn hit kanmenm pa rapò avèk lòt nèg yo ou konprann. Misye sou balon bit konpa lè lap wè sa poul fè sou li.

Barbecue deranje w? Ebyen, depi l pa deranje frè Dayou bay Barbecue. Gyèt manman tout moun. Kontinye frè Dayou.
Yeah, jan m di w lan misye li gen li gen flair la. Ou konprann se menm jan a 50 Cent. 50 Cent e nou album l ap rale yon grenn hit kanmenm. Se sa k te fòs 50 Cent. Jisent, se yon sèl albòm klasik li te fè, ki te tout 50 an apre sa. Get Rich and Die Trying. Yeah, or Die Trying. Apre sa, monchè nan tout lòt albòm mixtape yo, misye rale yon grenn hit kanmenm. Oubyen nan konpilasyon yo avèk Eminem. Ebyen m ka di Wendy se yon atis konsa, li pap fè yon pwojè san l. Men hit lan, hit lan pa vle di, hit lan pa vle di, banm di yon bagay, banm fin pale. Ok. Hit lan pa vle di yon mega bagay pase sa non. Konprann se yon teknik li ye. Se just yon teknik. Konnya se lè w gen nan kisa ou fè avè l, kisa li rapòte w. Li Non, menm ok. li li vin li li vin fè yo stream li anpil, jan l fè moun yo tann pandan 1 an an, li fè yo stream li, s on taktik tou. Konnya tout moun m pa konnen si l kontinye fè yo al sou Spotify oubyen Apple music al stream men li gen ti teknik li ou konprann men tankou lòt atis yo ou pa konn si se mizik sèlman yo vle fè pou yo montre yo fò. Ou renmen travay la, ou vle sipòte nou, meyè fason ou ka fè sa se pataje videyo sa, kòmante l, like li, abòne si w potko fè sa, epi pa bliye klike sou ti klòch la pou w ka premye moun ki wè videyo nou yo lè yo lage.